Salut mes amours Koman nou ye mwen espere nou tout anfom. Byenvini sou chanèl sante pam nan, nap di yon gran mèsi a chak moun ki toujou kontribye nan avansman chanèl sa. Se toujou yon plezi pou staff sante pam nan yo kontinye travay pou yo pote bon jan enfòmasyon pou ou sou kòman pou mye edew jere vye. Se sur ke ou deja wè de ki sijè ke nou pral pale. Lew fin gade li pa bliye bann yon ti like lan se pou santé pam. Pataje video an pou nou. Pa fè egoyis, pa kenbel pou kò nou voye yon lòt fanmi nou, yon lòt zanmi nou al gadel, abòne ansanm avèk chanèl la epi pataje video an pou nou. Merci se santé pam, santé paw epi santé pa nou tout, ann kontinye voye sante pam monte. Ann ale epi.

Yon fanm ou ri lèw gon pwoblèm a ou paka pale fò. Nou pa byen dòt la. Ou gon pwoblèm. Ki pwoblèm ou genyen menm? E ke mwen tap swiv yon doktè paske mwen gen ovè polikistik. Doktè la preskri m metformin. Mwen te kòmanse pran l. Eke kounya doktè a vini li vwayaje. Mwen al swiv ka yon lòt doktè. E doktè a di m non metfòmin nan se pou moun ki fè dyabèt. Eke kounya lanmò ti jan twouble mwen pa konn sa pou m fè. M oblije vin kote w paske m konnen sante pa m ap fè yon gwo travay.

Sa pap edem. Eeh pa gen pwoblèm non ou byen tonbe antanke fanatik sante pam nou malgre tout bagay pou ou avèk sante pam son bagay konsal ye donk m panse medsen kite baw metformin nan lite byen fè paske ou gen ovè polikistik se tout afè nòmal poul baw metformin men se de malere ou konnen tout medsen se medsen tout medsen pa menm e paske gen gen yon seri de medsen bon m pa konnen. Gen bagay yo pa konnen. Epi tou m panse si si w jwenn yon medsen ba yon pasyan yon medikaman, donk ou pa ka di li pral pran l, li pa bon. Ou menm si w pa t konnen ni, ou pral fè rechèch sou li epi w ap tou konn konesans lan. Ok. Paske li bèl e byen reyèl ke metfòmin kapab itilize pou moun ki fè ovè polikistik. Paske lòske moun nan fè ovè polikistik dèfwa moun nan toujou gen yon sirpli densilin. Donk nou konnen òmòn sa lòske li ogmante ebyen moun nan ap bezwen yon metfòmin nan ki pou edel paske le pi souvan apre repa lòske moun nan fin manje paske to sik lan li menm lap ogmante nan san an e tank to sik lan ap ogmante ensilin nan tou lap ogmante paske se li menm ki la ki pou diminye to sik lan esak fè nou di ke moun nan li gen yon rezistans a lensilin kisak pase lòske ensilin nan al eseye desann to sik lan. Plan aksyon an pa rive fèt a 100 pousan. E sa k fè nou di ke moun sa li vin se yon pasyan ki ensilino-rezistan. Donk moun sa li gen yon ensilino-rezistan. Donk m panse doktè a byen fè, li ba w metfòmin, donk lòt medsen an pa t dwe di ou pa dwe pran l. Donk nou menm nan sante pa m, piske w gen pwoblèm nan, ou vin kote nou, n ap fè w konnen ou mèt kontinye pran metfòmin ou an gran jan e kòm se, m pa konnen se metfòmin sèlman doktè a te ba w. Wi sèlman sa.

Yon komedan pou kont pa l, li kapab, li kapab fè rezistans ok, men lòske li akonpanye avèk lòt fanmi m nan, tout bagay ap byen pase. Te vrèman twouble, m pa t konn sa pou m te fè, m pa t konn si pou m te tou, si m te kapab kontinye pran medikaman. Men m gen yon kesyon m ta renmen poze w doktè. Èske si tout fwa lè m gen règ mwen, mwen gen doulè, èske mwen kapab pran, m kapab itilize metfòmin?
Alò, metfòminèl pa yon medikaman antidoulè, ok. Se yon medikaman ki la pou ede w a diminye to sik ou. Ok, donk li pa yon medikaman pou doulè. Donk si w gen règ ou gen doulè, ou gen dwa pran lòt medikaman antidoulè. E anplis tou, ou konnen, mwen ta plis konseye w, mwen panse se piske w gen ovè polikistik se li menm ki koz ou gen doulè a. Konprann m byen la? Mèsi anpil dòk la.

Donk lòt medsen an pat dwe diw ou pat dwe pranl paske metformin nan se li kap edew. Men la sèl choz ou ka akonpanye metformin nan avèk clomid e lap fè w ovile pi bokou pi rapid ok. Donk bagay pou moun yo konnen menm moun kap vann nan famasi yo, famasyen, famasyèn yo lè yon moun vin achte medikaman gen moun gen pasyant ki konn dim sa lè yo jwenn nan famasi li al achte metformin moun nan ap etone oh gen ti moun sa kou fè dyabetik bay sa. Fò nou, si tou wap vann medikaman, ou dwe konn enfòmasyon sou medikaman. Donk, yon medikaman pa, kòm si m ta di w, li pa, sa ka rive li ka gen yon, li ka gen yon izaj prensipal, ou wè sa m di w la, men li ka itilize pou yon lòt bagay. Donk, metfòmin nan izaj prensipal li se dyabetik, moun, moun ki bagay sa yo. Men, ou kapab wè yo itilize l pou moun ki gen ovè polikistik. Dayè, lòske moun nan gen ovè polikistik, se kòm si moun nan te, te dyabetik. M pa di yon moun ki gen ovè pou li pitit li dyabetik a san pou san non. Men se kòmsi paske ou gen yon sikwi densilin, se kòmsi moun sa te gen yon dyabèt de tip 2. Ok? Donk, lè moun yo vin achte medikaman fò n pa etone paske gen bagay ou pa konnen, li pa nan nivo ou. Ok? E metfòmin nan se li k ap ede w ovile. E jan m di w lan, lòske metfòmin nan akonpanye avèk klomid lan, l ap kapab ede w avèk sa w pral fè w ovile pi rapid. Dakò? Donk se vrèman enpòtan. Bon dòk la merci anpil paske gen anpil bagay ke mwen pat konnen de metformin menm ke doktè a te ban mwen li pou ovè polikistik si doktè a te eksplikem li jan ou te eksplikem li jan ou eksplikem li la m pa tap trouble konsa m pa tap bay tèt mwen problèm konsa e konsa m tap kontinye avèk metformin merci anpil kounya eske si tout fwa mwen vin tonbe ansent eske m ka toujou ap pran metformin.
Alò, e alò, lòske yon pasyant sou metformin, epi sa ka rive ou tonbe ansent, jan m sot di w la, men yon fwa ke ou ansent, pa, wap kanpe sou li, paske yon moun ki ansent, li pa, li pap ka itilize metformin. Donk, e sak fè pafwa moun ki ansent yo, gen moun ki ansent ki konn, ki konn dyabetik. Yo konn ba yo ensilin sou fòm de enjeksyon. E lòt bagay ankò ou di, li toujou enpòtan lòske yon medsen ap ba yon pasyan medikaman pou esplike l medikaman. Paske pafwa sa fèt souvan e nou rankontre sa nan Sante Pa m, sitou pou moun k ap pran medikaman an lòske moun nan gen kis yo ba l planin. Li jwenn yon lòt moun ki di l non, planin nan pa p bon, li fè l kanpe. Men si medsen an te fè fòmasyon pou li, li te di l non. Se pa yon pwoblèm son tretman wap fè etc. Donk e sak fè si medsen an te diw sa Si medsen an te byen esplikew ou pa tap twouble konsa E m panse menm lè medsen an ta diw sa okontrè ou tap tou fon fòmasyon pou medsen Paske gen medsen yo ki m pa konprann yo menm Donk antouka kounya la m panse kèw ap kontan Ou kapab kontinye pran metfòmin nou e wap ret an kontak avèk nou, wap toujou gade nou epi tout bagay ap ok pou ou wap tonbe ansent. Bon m pa konnen si mari w eske mari w anfòm eske l fè analiz deja? Non m pa fè m pa fè analiz.
Sa vle di fòk mwen ta voye mari m al fè analiz?

Ke mesye yo toujou panse ke se medam yo ki pa ka fè pitit. Bon, e ou konnen, sa toujou rive son bagay ki nan tèt moun yo depi nan tan lontan. Depi 2 moun ap viv, epi yo wè yo pa ka fè pitit se fi a yo akize, y ap di fi a pa ka fè pitit, se minèt li ye, etsetera. Men, kounya, e nan tan aktyèl, nan venteyièm syèk sa, Pa gen sa ankò sitou avèk sante pam. Donk nou fè moun yo konn sa, nou fè fòmasyon pou yo tou. Depi 2 moun, depi 2 moun ap viv, yo pa ka fè timoun, se tou 2 ki pou swiv medsen. Donk e bon, Ayiti se fi a ou wè k ap swiv. Fi a fè 2 zan, 3 zan, 5 an l ap swiv, kounye a se lè l rive sou 10 zan. Li pa ka fè pitit se lè sa. Metye an resi chonje. E kote mari ou? Voye mari ou vini vin fon egzamen. Men donk yon medsen ki byen fòme, depi yon pasyan vin kote l nan le bi pou l fè pitit, ebyen l ap toujou fè avan menm li kòmanse demare avèk pasyant lan pou l fè l fè egzamen, li sipoze fè mari l akonpanye l tou pou l fè dyagnostik pou mari an tou. Wè sa m di w la? Kounye a de fason aske pafwa. Yo konn ou konn kontinye avèk alò pafwa ou konn ap bay pasyant lan e medikaman epi tout bagay li ok kounye aprè lè wal gade se mari a ou wè mari a gon varikosèl kounye lè sa li bal pran anpil tan lè sa vin bay moun nan anreta donk li enpòtan pou tou 2 moun yo swiv kounye si yo gen pwoblèm yap swiv tretman ansanm epi lè pou yo ansent lan donk sa ap fèt pi rapid esak fè nou konseye tout fanm Pa di anyen pa mache. Si w ap pran medikaman pou ovile, ou di anyen pa mache pou ou ka tonbe ansent. Donk, pandan ou menm w ap pran medikaman, toujou voye mari w al fè tès pou l wè èske spèmatozoyid li an fòm, èske tout bagay oke pou li. Dakò Kamèl? Dakò. Antouka, m byen kontan ou te pase kote m pou m te kapab fè ti pale sa antanke fanatik nou. E pòt la ouvri pou tout moun. E lòske ou gen yon pwoblèm, toujou pase kote nou. E nou menm nou la pou nou reponn a tout kesyon fanatik nou yo epi pou yo kapab viv byen. Dakò, mèsi bokou. Mèsi pou bon travay ke sa ke w ap fè a. Ke Bondye kapab beni w. Ok, dakò. Mèsi.
Pa bliye voye moun vin abòne avèk chanèl la. Ok. Abone, pataje etc. Merci anpil merci paske ou te pran tan ou pou te kab esplike m paske gen anpil bagay ke m pat konnen se gras avek ou menm mwen konnen yo merci beaucoup. Dako Maricamè ok Au revoir Au revoir Maricamè Au revoir A la prochèn Dako Ya.